E bon nou nan konfinman la e tout bagay chanje nou pa nan woutin ke nou te abitye a deja e nòmalman pou timoun yo parapò si m antre dirèkteman nan sa w di an parapò a orè la kijan ke n jere sa le maten chans yo gen deja yo leve yo reveye pi ta se a di a blòk 8 è epi lòske tout moun fin benyen ect Nou kòmanse a pati de ant 9 è pou rive midi, se nan lè kanmenm nou egzije yo pou yo pran liv. Pou yo pran liv, etidye, epi fè lekti tou. Epi a pati de 1 è, lè yo fin manje, kounye a yo gen dwa a televizyon avèk lòt bagay ke yo renmen. Men kòm nan kay la, chak timoun yo gen pasyon pa yo. Gen gen ki renmen gade televizyon, gen lòt ki renmen se pyano, gen ki renmen gita, gen ki renmen chante. Kounye a yo ale nan aktivite ki plouzoumen fè yo plezi. E pi leswa, bon nou pa dòmi ase, nou pa dòmi bonè, nou dòmi anpe ta paske yo toujou renmen trè ta rete nan televizyon men al dòmi. Alò, Pi ta ke dabitid paske nan demen maten yo pa pral oblije reveye a 5 è di maten pou prepare yo. Nou pèmèt yo sa men se konsa ke nou viv li epi se kreyativite nou. Nou gen chans pase plis tan defwa lòske pa gen konfinman, pat gen konfinman ni mwen ni manman yo soti al travay epi nou antre trè ta. Yo pat gen chans. M panse se yon moman tou nou pwofite ke yo jwenn yo. Bon menm ansanm avèk Donya nou menm, Donya li menm e. Li fè teletravay, li chita lakay li la, li toujou travay. Mwen menm me bon, kòm se plis nan ansèyman m ye, m pa ka anseye a distans, men nan lòt aktivite defwa akonpaye timoun yo nan kesyon lekòl yo. Answit, fè rechèch, lekti, etc. Apwofondi konesans nou. An gwo, se konsa jounen pase. Bon, nou ka konprann sa, paske Winchell la kay anpil mwen, nou ka tande bri timoun yo ap fè anpil pòt, paske yo pap rete anpè. Donk, donk se yon eksperyans, bon, m pa ka fin di ki twò nouvèl, paske nou te pran yon premye deja sou yon lòt fòm, men sa li yon ti jan diferan, men se okazyon pou mwen pou mwen pase plis tan nan kay la, e nan travay, mwen travay kòrèkteman kòmsi se te nan. Li regrè. M efòse m pou m fè tan. E aprè, m pase plis tan ak timoun yo. Pandan m ap travay la, m ap voye je sou yo. Y ap pale anpil, y ap fè dezòd. M ap jere tout bagay. M ap jere plent, m ap jere kòman diskisyon ki gen antre yo. M ap jere bri ki ap fèt nan tèt mwen, tout bagay sa yo. Donk, anfèt, se yon eksperyans m ap aprann. renmen li gen bon kotel li gen move kotel ok menm kote m paka konsantrem san pou san poum fè travay kem gen poum fè yo men an menm tan li pèmèt ke m devlope yon pwoksimite a timoun nan pandan tout jounen an mwen wè sa lap fè mwen swiv atitid li bokou plis ke jan sa te ye ki te diferan lè kòm si m te al lekòl epi mwen m te yon lòt bò nan travay mwen donk ki pèmèt ke.

Nou gen dwa rive, pa egzanp, n ap pale de mizik, swa timoun yo k ap fè mizik, k ap aprann, paske nou pwofite pandan peryòd sa a n aprann timoun yo mizik. E lè sa a n ap fè l, se yon bagay ki an komen, tout bagay, tout lòt bagay de kote, nou fokis sou sa ke n ap fè a. Answit ankò, nan kad travay madanm mwen, pa egzanp, madanm mwen se espesyalis an pasasyon de mache, mwen menm egalman, se espesyalis an pasasyon de mache ke m ye tou. Ou konnen ke m te travay onivo de komisyon departemantal de mache piblik kòm manm nan komisyon an. E gen de bagay l ap fè, kòm si l gen dwa bezwen bakòp mwen, li mande m, li mande m avi m, sa w panse, sa w panse de tèl bagay. Se kòm si an kèlke sòt mwen patisipe nan aktivite a ki vin pa kreye yon anviwònman ki pèmèt ke e, e, kòm ta di la, ki nou pa gen anyen n ap fè, epi kòm si pou nou ta lan, Bif. Ou konprann? Nan tout koup kòm si gen de bagay men e m pa bon m pa konnen. M pa konnen antouka mwen pou mwen se pa se pa negatif kòm si pou di gen gen pwoblèm ant nou menm paske tèlman la son son lòt fòm de jesyon li avèk timoun yo ki la tou toutan gon tribinal la wap jije wap mete wap di w la wap di w la

Li pou mwen se yon pwofesè nan yon sans ke tout sa map fè nan lavi pwofesyonèl mwen, se yon moun ke m aprann anpil de li, se vè li menm m ale, m panse dènyè konsiltasyon pou m jwenn avan ke mwen finalize yon dosye se li menm. Sa l di m nan konte pou mwen anpil paske li konn domèn yo pi anfèt pi byen pase m. Donk jan wè l sot di w lan nou trè konplemantè e nan egzèsis pwofesyon nou.

Etc ke nou pataje menm menm valè ou konprann e sa sa sa sa pèmèt ke pa konnen dyalòg lan toujou kominikasyon an toujou la ou konprann e kouran pase m bezwen m bezwen m bezwen konsiltasyon Donia sou se sou se de bagay ke m gen dwa ap fè li menm tou etc. Bon li la defwa lap fè 2 djòb defwa li kòm asistan administratif mwen e mwen menm defwa kòmsi mwen la bò kotel nan kad de bagay tankou l di travay li gen dwa gon konsiltasyon lap li bezwen nan menm li tcheke epi nap pataje tout talè nou pral fè nou pral fè nou pral entèvni la gen de bagay lap mande m la ou konprann bon fòk m te di m etidye syans ekonomik men map spesyalize m nan. pa sa sot manche se m panse pa m panse an fèt an reyalite se li menm ki fè ke m renmen domèn nan se lè li entegre komisyon depatmantal manche piblik lè l ap vini epi l ap pale nou de l ap nan fòmasyon ke li pran l ap pale avè l ap pataje avè m epi m rete mwen m tonbe damou domèn nan. Epi m kòmanse ap fòme tèt mwen ladan l, ap aprann ladan l, pran kou sou li, epi jiskaske mwen atenn yon sèten matirite nan domèn nan, e ke dezòmè se ladan m ap travay. Sa vle di se li menm ki ban m lavwa vè sèt spesyalizasyon. Donk, mèsi. Men pitit mwen, m peye sa chè. Mwen di n ap viv nan yon epòk ki vrèman spesyal, dan la mezi Ou ke nou gen aksè a enfòmasyon e mwen monchè depi m gen manje mwen gen mwen gen megabayt mwen m konekte bon men tout posibilite yo la se ke gen de kou menm kou ke m ap fè yo defwa m m renmen gade pou m wè kisa kisa kisa inivèsite tankou kòmsi Avad ap di sou menm kou sa ke m ap aprann kisa inivèsite ki Quebec Montreal m pa konnen ap di. Ok m rete m toujou ap remete m an kesyon aprann epi paske chak jou nan domèn nan gen de bagay kòmsi kap vini m toujou renmen up to date konsa se moman pou m fè l paske defwa menm avèk orè m ki trè chaje defwa m gen dwa bay ap bay bay bay m pwofite de moman sa m resouse mwen Ya e e e bon m pa konnen si a la long loske m komanse m pa konn konfinman pou konbyen tan nou la si l komanse rive nan yon peryòd de bon nou pa ra kenbe lè sa petèt m pa konnen si l ka kreye pwoblèm men pou le moman nou jere l ase byen. Donk pou nou menm konfinman pa totalman yon move bagay? Ee non mwen menm pèsonèlman ee. M se yon moun ki otonòm nan travay mwen. Nan travay mwen yo rekonèt sa. Yo ap evalye m, yo toujou di ou se yon moun ou gen yon gran kapasite de travaye avèk otonomi, san sipèvizyon. Donk m trè otonòm, sa vle di la a m ap fè teletravay, m konnen m gen livrab pou m remèt. M gon delè donk m focus mwen sou sa, pa bezwen yon moun dèyè m pou lap dim fè sa fè sa fè sa donk naturèlman li pa li pa deranje m ditou. M ankò mye lè m se mwen ki pran inisyativ de sa map fè yo olye ke kòmsi son moun kap dim fòw ta fè sa jodia fòw ta fè sa jodia donk mwen menm li pa deranje m ditou sensèman. E sa ke map tou pwofite di moun yo ki petèt ap gade m kounye a, peryòd sa yo se de opòtinite ke yo ye. Kriz an fèt se opòtinite, kriz toujou yon opòtinite, donk se moman pou prepare w pou de nouvèl konkèt. Paske kon le vèy ou non, kovid 19 gen pou l pase, e donk e wap sezi wè se nan moman sa gon pakèt moun ki pral. emèje paske yo te pran le tan pandan peryòd konfinman an, yo te prepare yo. Jan yo di a, siksè a li souri a moun ki prepare yo. Donk, on moun, ou nan konfinman, pwofite. Sètadi, pwofite kòmsi pran le maksimòm. Si ou gen yon domèn ou renmen, se moman kòmsi pou vrèman fokis ou sou li, aprann plis. Paske, Dye mèsi, ou p ap kouri leve bonè pou kouri prale chita nan yon biwo, pou kouri, ou kòmsi gen yon depresyon ou p ap pran. ee nan moman an pwofite o maksimòm wè m sitou aprann prepare w prepare w prepare w prepare w paske quand covid 19 sera pase opòtinite yo ap la so se moun ki prepare ki kap sezi yo ee m ka konprann gen strès mwen pèsonèlman m te strese o depar men finalman m di bon Si mwen pran prekosyon ke otorite yo bay yo, defwa m menm inove an tèm de prekosyon, m menm inove, m di si m pran prekosyon yo, si m fè sa m gen pou m fè, aprè sa, le reste, le Créateur il sait tout. Sa vle di si l ap fè m ki mete m isi a, m pa t chache, m pa t chwazi vin sou tè sa pou kont mwen, se Sila ki te chwazi pou m te vini an, rès la nan men l, m jis fè sa m gen pou m fè a. Men m sur ke apre covid 19 se vrèman pral okazyon pou anpil moun ki petèt te kache, de talan kache, de pwofesyonèl de pwa ki petèt pa janm eksprime yo, ki pa janm eksteryorize yo, se pral moman paske nòmalman si yon kriz konsa pase, wòl la pou mwen se vrèman Un grand message de la nature so ou la toujou gen anpil bagay pou fè toujou profite fè yo avan ke yon lot bagay ki pire vini donc se vrèman pou mwen yon bon moman ki gen enkonvenyan l kanmenm men m panse avantaj yo plis ke enkonvenyan yo. Pa rapò a sitiyasyon sa ki ap mete ki ap fè nou remete tèt nou fason nou fonksyone an kesyon. Sa pouse refleksyon nou tre lwen pou wè nan fason ke nou itilize tan nou jan ke w di l lan. Paske youn nan bagay m toujou di, m di tan tou gen de moun chak jou, chak moun gen 24 è tan, sa youn nan bagay ke Bondye separe de fason ekitab. Ok, men se kijan w itilize l. E gen de moun ki te ka maksimize pwofi ke yo te ka benefisye, tire de itilizasyon ke yo fè de tan sa a. Li enpòtan. Sètadi, gen de moun kòmsi gen dwa nèk yo te gaspiye, m pa konnen, mal itilize l. E sa a se moman pou remiz an kesyon an li fèt. Moun nan wè kòmsi ki jan ke l te itilize l. Paske menm mwen kwè, e defwa nan travay mwen gen de moun yo konn ap ri, m di. E madanm mwen konn sa, wè le moman pou m dòmi an, se dòmi m ap dòmi. Gen de jou kòmsi m gen yon bagay ki vini m di bon, m te leve konsa tou nan fanmi m. Pa egzanp jou dimanch lan, n al legliz. Jou sa a pa gen etidye. Se konsa, se konsa papa m te leve m. W ap etidye vandredi, samdi, dimanch lan se repo, w ap repoze w ap fè lòt aktivite. Alò mwen menm kòmsi se konsa. M gen de moman nan vi m, m itilize m di sa se travay, m travay a fon. Men kote pou m stope a paske poukisa? Mwen konnen m gen dwa vini si m pa si m pa fè ekilib lan, si m pa byen ekilibre ekwasyon an, m ap rive yon tan, tan m pa dwe repoze m nan m pral repoze m lopital. Kounye a mwen mwen mwen fè paske menm lajan ou gen dwa ap kouri pou fè pou fè a, apre sa ou gen dwa nèk rive ekonomi sa ou te fè pandan de twa zan ou jis al depoze l al depanse l lopital. Sa vle di m panse remiz an kesyon fòk li fèt nan tout sans an tèm de aktivite ke n ap fè an tèm de kalite vi n ap viv tou. Sa vle di, m panse la gen moman, sa vle di moun, gen moun k ap gaspiye tan, e gen moun k ap fè yon sur-itilizasyon, yo travay, yo travay, yo travay san kanpe. Sa vle di nan tout sans, m panse moun gen pou aprann. Moun ki ap travay san kanpe, san kanpe yo, fò w konnen kòmsi gen yon tan ou travay, gen yon ti tan brek, paske kò a. Li mande repo, paske si w pa vle repoze lakay, defwa m konn ap di sa, ou pral repoze lopital. E pi gen de moun tou, yo menm yo soti yo fè 24 èd tan, p ap fè anyen ladan. E se moman ke, paske m di tan se lajan li ye, ou ka aprann, ou ka konnen apre sa, ou ka mete a pwofi, tan, swa al vann li yon kote, ou byen chèche yon aktivite ou fè, e pi, e pi, e pi w ap tire maksimòm de li. A di remiz an kesyon, m panse tout moun nan domèn yo gen moun ki fè yon siritilizasyon, gen moun ki fè yon sou zitilizasyon de tan an, se moman pou nou reflechi sou sa epi pou nou wè kijan ke nou ka rebalanse bagay yo paske mwen kwè ke aprè bagay sa k ap pase a ap gen yon avan kovid e ap gen yon aprè kovid 19 paske konpòtman yo pa ka yo pa ka menm yo blije chanje de tout fason paske

Anfèt, nan kad prevansyon maladi k ap ravaje nou aktyèlman la, ki se kovid 19, e tout moun bay konsèy, tout moun pote konsèy yo, gen yon bagay ke mwen itilize, ke m estime ki te trè pratik, m di ok, kòm Winchell la jodi an, m pwofite kanal sa pou m pataje l avèk kèk moun, se yon bagay ki senp, Nou tout konn konsèy yo deja, konsèy de baryè yo. Se lave men, evite anbrasad, akolad, lanmen, kenbe 1 mèt edmi de distans a tout moun, a tout entèlokitè. Donk, mwen mwen gen yon konsèy ki trè pratik, se konsènan jisteman le netwayaj dè sifas. de netwayaj de surfas, m te fè l, m twouve l trè pratik epi m di m ap pataje l ak lòt moun k ap gade m. Se sa yo ke tout moun konnen, wipes ke moun konn netwaye ti bebe, li konseye tou pou lave men, si nou ka gade sou endikasyon yo, ou ka lave men avè l. Donk m estime ke li trè pratik nan netwayaj de surfas. Li pa gen alkòl ladan l, li pa gen klorox ladan l. Poutèt sa, pou m ka rann li pratik parapò a covid 19 lan, mwen menm m achte On bon galon klorox, si w pa gen jwenn klorox an eau ke yo vann tou fèt yo, ou kapab fè yon galon klorox avèk klorox an gren, yon klorox ki byen fò, ou vide l ladan l an kantite. L ap konsève l mouye pandan yon peryòd de tan. Sa gen omwen 80 wipes ladan l, sa di chak fwa w ap netwaye yon sifas, w ap kenbe yon manch pòt machin, w ap kenbe yon manch pòt, E yon manch baryè pou ou ouvè, piske li gen klowòks la ladan l, anfèt li pa gen klowòks, li pa fèt ak klowòks, men ou fè yon galon klowòks byen fò oubyen ou achte klowòks byen fò ou vide ladan l, anfèt ou gen 80 an tou pou netwaye de sifas. Chak kote ou manyen, chak kote ou estime ki a risk, si yon moun te vin lakay ou, li te manyen pòt lakay ou, li te manyen baryè lakay ou, Òdinatè w t p sèvi, gon lòt moun ki te manyen l, ou estime ke li pa totalman sef, ou gen yon dout, ou itilize l pou netwaye sifas. Donk, se konsèy pa m mwen pote nan tout pil konsèy ke y ap bay pou Covid 19 yo. Donk, m espere ke nou fè, nou respekte konsèy otorite yo, epi sitou rete an vi paske fòk nou wè ankò.

Lè mwen sa fè m di byen ke lè m kriye se pou san m mwen moute sou yon sèn ak de nan je, an chante bèl fason pou m priye m pa met lafwa m nerelijye pou l pa andomaje, Mwen konnen nou li biyography m de tout fason, mwen konnen nou konnen sa m fè nan kèk lòt nasyon, ba diferan de Jezikri, m fèt nan pap bèt, m fèt nan kapital ki tounen yon pak kochon. Antanke ti kochon m fè valè m e yon jou m mande pa m pouki djòl pwezi m long konsa. Yo reponn yo di m se vini w ap vini, Ayiti pa kwè nan valè, on lè w ap konprann sa. Jodia m mesi m regrèt m al lekòl m boule plis ke 14 ans malgre sa map boule kawoutchou e si m poko boule tout ti sètifika yo se paske m ranm vivan se sèl kòl ki te peye pou yo nou gagannen jenès la met deyò yap met kout mato sou dwèt nou kloure kalòj kou chen laba si w rankontre yon moun a diplòm isi se paske li gen yon parenn oubyen l pa genyen viza depi m gen konesans map ka li wès geto polis pete bal leta pap pete bal santi m gen 2 pitit fi 2 deyès

Nan bat leta yo gen twòp moun ki beze resikle Nan bat leta yo gen twòp moun ki beze retrete Yo chèche jwenn fanm ak nivo Men patwon yo jis mande ki nivo w ka leve O, o, o Boko fini Boko fini Ti zen dife boko fini Ret branche Lekòl te toujou tèt anba men m te toujou sou mè M pa toujou dakò ak paran men m te toujou sou bè E depi lè ti zen dife a nan mizik mwen Teke nan mitan bouyi vide pwezi ka toujou gen mè. Men antre nou pepe si w pa renmen labou ki swa al fè nan chanm pou kou pa chita nan lakou ou esplike m men m toujou poko konprann leta pale de peyi m tankou l pa pale de han djanm entèlektyèl leta pa bezwen m si sourit vle manje posi m leta pa bezwen m malere onèt leta pa bezwen m si sourit vle manje posi m leta pa bezwen m nou gen gaz nan vant pa gen gaz nan ponp pèp la pran lari pou mande leta pote l sekou antretan gen lòt moun ki gen gaz machin blende gwo sekirite pou transpòte pou Nou la kèk jou nap siveye lèm gag pou m fè pwofite manje tout bèl pwezi mwen ekri yo Nou la kèk jou nap siveye lèm razè pou m fè bouch jete chante vye mizik kap pale bè yo Dizan dife va nan Jwa malpwòp M te bezwen viv Tout ti pwen de viv Li fòse m fè yo ale Bagay sa li fè m mal twòp M pa gen pou m pèdi Tout sa m posede Se pwezi m ki ban mwen l E pou tout pwomotè k ta ban m dandi Ratratrat on bèl gen dan m ba Wa ban m yon vye dan pouri Mwen palan de pwomotè kisa nap pwomote mwen panse mtap pote talanm banou poun gagote epi lap vin bouke ti zon dife a son bòs pa atanm map vin mande nou vye favè m gen lontan m chanje pòs dlo pwòp ak dlo labou pa gen menm savè respè pou kèk animatè ki nan mikwo ki konn sa yap fè. Respè pou kèk jounalis ki bat bèt, ki kenbe tèt, ki kwè nan tèt yo. Pou tout machann mikro kap base, brase, brase bil atis. Si m pa pote albòm nan radyo ankò, se paske etan jan pa pote men nou toujou woule yo gratis. Adolesan nan alkòl ak sigarèt, pa mete kòl ak sou. Tay li. Prezidan pa vle met pantalon nan tay li. Gen yon bann moun nan lopozisyon, frè m, ki pa gen vrè pozisyon. Gen yon bann lòt nan gouvènman, kwè m, on pye deyò, on pye anndan. Ti kenbe djwèt nèg yon Petyonvil gade si se pa perik gen dwa son tèt kale l ye. Mogo fini. Mogo fini.

Pou moun yo anvan ke nou fini avèk emisyon jodi an, se konsènan kontabilite. Kontablite a, li pèmèt ou gon ansanm denfòmasyon ekonomik e finansyè, swa sou yon antrepriz, oubyen sou lavi prive w, sou ansanm de tranzaksyon ke w ap fè. Gen de bagay ki enpòtan nan kontablite pa egzanp pou konnen, gon kote, gon ansanm de resous ke w genyen, resous ekonomik, E gen anplwa yon lòt kote, sètadi fason ke w ap itilize yo. Alò n ap pale kontablite a li menm li bay enfòmasyon sou resous ekonomik yo, men kisa yon resous ekonomik li ye? Lè y ap pale de resous, jeneralman gen resous ekonomik, gen resous ki non ekonomik. Yon resous ekonomik oubyen yon byen ekonomik, kisa ke li ye? Se yon byen ki alafwa ki itil e ki rare. Sètadi, pou ka genyen l, fò w depanse kòb pou achte l. Tandiske gen de resous non-ekonomik oubyen de byen non-ekonomik, pa egzanp, lè la ke w ap respire a, li itil, men li pa rare. E nan sans sa, ou pa bezwen peye lajan. pou w achte l. Kontablite a li menm enfòmasyon ke l bay yo, li bay enfòmasyon sou sa n rele byen ekonomik yo. Nan sans sa, lè w gen yon ansanm de resous ekonomik, ou konnen resous yo limite e bezwen nou ilimite. Ou gen dwa gen yon ansanm de resous nan men w, lè w gade ou wè resous yo, yo fin itilize, ou pa konn sa w fè ansanm avèk yo. Pou rezoud pwoblèm sa, se kontablite a ki ka fè l. Youn nan fason ke li pral pèmèt ou anrejistre tout operasyon ke w fè yo. E lè sa, w ap ka reponn alafen a plizyè kesyon, pa egzanp, Ansanm de resous ke m te genyen yo, ki kote yo te soti? Ok. Pa egzanp, m gen dwa resous sa, sa, sa apati de salè m. ke m te genyen l, si se sou yon plan pèsonèl, si se o nivo de antrepriz, se apati de tranzaksyon vant ke yo te fè oubyen sèvis ke yo te vann oubyen machandiz ke yo te vann, resous sa yo ke yo te genyen yo, oubyen envestisman ke pwopriyetè a li te fè, oubyen apati de aksè ke yo te genyen a yon seri de prè, kòb yo, kòb yo te genyen, resous sa yo, men ki jan kounye a, ki jan ke w pral itilize l. Nan fason ke w pral itilize l la, lè w itilize l, Enfòmasyon yo anrejistre. Ou pral trete enfòmasyon, ou pral wè ki kantite sa ki pase nan depans de fonksyonman, pa egzanp, pou fonksyone tou le jou, si se nan kad pèsonèl, sa ou peye pou elektrisite, sa ou peye pou dlo potab, ok, ki sa ki depans ki pase nan nouriti, lè sa a, w ap ka kategorize yo, ou fon tretman paske yo te anrejistre, kounye a ou konnen ou te dispoze pa egzanp de 5 mil goud, E alafen, si, pa egzanp, ou te fè yon kontablite pèsonèl, w ap ka di, men ki jan senmil goud sa a te itilize. E lè sa a, n ap sispann di ke, a, lajan an, e, pa konn, e, dyab pran l, oubyen yo rale lajan an nan men w. E se sa a ke kontablite a la. Anpil moun pa konnen, gen anpil moun defwa ki gen ti biznis yo, ti machann, ti machann yo, Yo di w lajan yo rale yo nan men yo, se paske yo pa wè, yo pa t janm te anrejistre. Paske kontabilite a, li menm pou l rive pwodui enfòmasyon sa a ke l pral kominike o mwayen de rapò finansye ke l ap bay yo, li gen plizyè etap. Li anrejistre enfòmasyon an, se a di ou konnen yo di les paroles s'en vont, les écrits restent, se a di fò w anrejistre l pou w make l, paske si w pa make, si w pa anrejistre kèlke pa operasyon ke w fè, ou ka bliye l. Answit, si ou gen diferant operasyon ke ou fè, ou achte bèf, ou achte kaye, ou achte kabrit, fò ou fè yon klasman, sa di, tout sa k ale nan bèf yo, al nan bèf, sa k al nan kabrit, al nan kabrit, sa k al nan kaye, al nan kaye, sa k al nan lwaye, al nan lwaye, lè sa nou regwoupe, nou fè yon klasman de operasyon yo, se sa dezyèm travay la, se yon travay de klasman. E answit, lòske nou fin fè klasman sa, nou pral kominike enfòmasyon an. nan rapò, tip de rapò ke m pral prezante yo. Alò la a m te pale w sou yon plan de, sou yon plan pèsonèl. Men nan onivo de antrepriz, pa egzanp, yon antrepriz komèsyal, li gen diferan tip de rapò ke l ka prezante. Li ka prezante pa egzanp, sa n rele eta de rezilta. Eta de rezilta, se li menm ki pral, ki pral di eske antrepriz lan li fè benefis, sa n rele pwofi an, oubyen l fè pèt. E gen yon sitiyasyon tou kote l gen dwa pa fè ni benefis oubyen pèt, se sa n rele sèy de rantabilite. Gen lòt rapò kouran ke pa egzanp antrepriz yo ka gen bezwen tou pou yo prezante, se yon lòt rapò ki rele bilan. E bilan an li menm ki enfòmasyon ke w ap jwenn ladan? L ap prezante aktif antrepriz lan, sa n rele resous ekonomik antrepriz lan, ok, byen antrepriz lan posede. E answit l ap prezante w pasif antrepriz lan, sètadi dèt Antrepriz lan gen obligasyon ke l gen anvè moun oubyen antrepriz ke l te prete kòb nan men yo, e l ap prezante w tou avoir du propriétaire, sa di kisa pwopriyetè yo te envesti nan antrepriz la. An kèlke sòt, sa di se 2 rapò ki esansyèl nan pou antrepriz. Nou di w 1, se l'état des résultats ki prezante kisa, èske antrepriz lan genyen. fè pèt oubyen eske l fè pwofi, kòman pou l fè l, d'une part li pral prezante sa n rele pwodwi deksplwatasyon l yo, answit li pral prezante chaj deksplwatasyon l yo. Ke petèt yon pwochèn fwa nou ta ka devlope kisa k yon pwodwi, men jis si m ta ba w yon definisyon m ta di w pwodwi an se tout lajan ke antrepriz lan resevwa oubyen l gen pou l resevwa an echanj de sèvis ke l vann, oubyen an echanj de machandiz ke li vann, Sètadi lòske l resevwa lajan oubyen l gen pou l resevwa lajan, sètadi se pou n di w ke pwodui an li ka fèt a kredi oubyen o kontan, lajan kach. Tandiske chaj la se yon ansanm de montan, kou ki angaje nan kad aktivite antrepriz lan pou l reyalize, pou l ka reyalize pwodui sa yo. Pa egzanp, antrepriz lan peye lwaye, li peye elektrisite, sa fè pati de ansanm de chaj ke antrepriz lan chak jou li peye pou l ka fè l. E lè w fè diferans ant pwodui yo, Avèk chaj yo, si pwodui yo siperyè a chaj yo, nou di antrepriz lan reyalize yon benefis. An kèlke sòt, nou di benefis lan se leksedan dè pwodui sur lè chaj. Alò, tandiske pèt lan li menm se le kontrè, sètadi se lòske chaj yo, yo siperyè a pwodui ke antrepriz lan reyalize. Vwala, tankou m di konsèy mwen, lòske ou gen lajan sou plan pèsonèl pandan peryòd sa, ou konnen, Resous yo limite, e bezwen yo menm yo ilimite, fò w ka fè yon itilizasyon rasyonèl. Gade sa w gen bezwen, paske lè w fin anrejistre, lè w gade w gen dwa gen 5000 goud nan men w, lè w gade w wè plis lajan pase nan byè. Lè sa a gen yon movèz itilizasyon ki fèt. Kounye a fò w gade w wè ki depans, ki bezwen ki esansyèl, epi pou w priyorize yo pou w itilize yo. Paske nan moman sa a, nou konnen ke gen anpil resous ki p ap antre. Sa di gen anpil moun ki pap gen salè. Sa di sa ke gen ki disponib lan, kounya la fok ou fon itilizasyon rasyonèl de li, kontwole l, fè previzyon de depans ke w gen pou fè yo, depans ki esansyèl yo, e depans ki non esansyèl yo, yo ka fon ti tann pi devan. Alò se konsèy mwen pou nou jodi an, tankou m di l ankò, resous yo pa bliye, yo limite. E tout moun, kounya nan moman sa la, nou gon resous ki trè trè limite. Gen de moun menm ki pap gen revni, ki pap gen anyen k antre pandan peryòd sa. Kounya fòk ou ka fè yon itilizasyon rasyonèl de sa k antre nan men w lan pou w pa bare paske nou pa konn pou konbyen tan nan. Alò se te konsèy mwen pou nou jodi an parapò a sa ki gen rapò avèk kontablite.